Bonswa, bonswa mes amour, kòman nou ye, kòman nou ye? Jodi a nou fè yon ti pase bò tab la pou nou vin fè yon ti pale ansanm avèk ou de strès. Jodi a video ke m pote pou nou, nou pral pale ou de strès, de maladi yo di ki rele maladi strès la. Avan ke nou pase pou n al ba ou kèk ti detay de sa. N ap remèsye tout abòne nou yo, tout moun ki fè pati chanèl sa ki ap ankouraje nou, ki ta renmen nou avanse pou pi devan. Nou di ou mèsi, mèsi e ou menm ki pral abòne ansanm avèk chanèl la, nou di ou byenveni, byenveni, byenveni. Avan ke nou pale ou de sa ke nou pral pale ou la, nap pran le swen pou nou remèsye kelke moun e ki vreman enpotan pou nou, ki vreman ede nou, ki vreman ta renmen nou rive kote nou bezwen rive a. Ebyen, ann tande kèlke moun, byenke nou pap gen tan pou n site anpil non moun nou ta dwe site, men n ap site kèlke moun ki vrèman ankourajan e ankourajan. E nou remèsye la sè Myriam, a yon fi ki vrèman resan, ki vrèman konprann moun, la sè Myriam mwen remèsye w anpil pou èd ou

e yo vrèman anpil nou pap gen chans pou n site tout non yo men pe a pe n ap pran enpe de moun ki ap ede ki pou n remèsye ki toujou la pou sipòte nou nan chak videyo ke nou poste ok nou pral pale w enpe de strès nou di strès la se yon sanm se yon ansanm de reyaksyon non sèlman kwonik e emosyonèl. Nou di strès la vini li menm se pa rapò ansanm avèk sa ke moun nan ap andire. Strès lan li menm li devlope lakay lakay moun nan se pa rapò de jan de yon sitiyasyon ke moun lan ap travèse. Maladi stress la li menm li li vini se pa yon maladi ki ki ki fè ou wèl rapid men li nan ou lap devlope timidman jis li jis li egzajere nou di ke maladi stress la li menm nou di stress la li menm li se yon maladi li pa devlope e li pa fè li pa parèt pou wèl E voup konsa, men de tanzantan ou wè strès la ap devlope ap e ap parèt, ap parèt kò li, ap parèt vizaj li, donk ke nou di strès se yon maladi, maladi a vini pa rapò ansanm avèk jan de sitiyasyon ke moun nan li menm lap andire, fason ke moun nan ap viv, fason ke moun nan li menm li ye, pafwa ou wè moun nan pafwa e strès la vini. e de yon move nouvèl ke ou tande ou ka rete konsa epi yon kou yo pran telefòn yo pran yon telefòn yo sone ou lè yo sone ou e ou pran telefòn ou senp di alo epi moun nan baw yon nouvèl lanmò lèl baw nouvèl lanmò sa byen petèt ou pat konnen te gen yon moun ki te malad Stress la li menm li vini, li vini konsa, pa rapò ansanm avèk jan de move nouvèl ke ou resevwa. Li vini detanzantan. Ou gen dwa wè antèman fin fèt, epi stress la toujou anvayi ou, li toujou la, bagay sa yo, paske ou jan ou te resevwa nouvèl la, li toujou ap, li toujou la nan lespri ou detanzantan, lè sa frape nan lespri ou li vin ba ou pwoblèm. Nou di ankò, e stress la li menm koman li ye jan ke m te di w talè a se yon ansanm de reyaksyon pa egzanp nou ka di w ke stress la li menm ou gen dwa lakay ou ou gen dwa lakay ou wap viv sa ke ou pat swete pou tèt ou, gen de bagay ou pat swete rive w, se ou li rive, ou wè de tanzantan wap panse ansanm avèk sa, de tanzantan wap imajine, kòman se mwen ki fè la, kòman se mwen ki fè nan tèl sitiyasyon, ebyen de tanzantan wap panse ansanm avèk sa, de tanzantan wap panse ansanm avèk sa, enben strès la vini li menm li kòmanse anvayi w, li kòmanse, li kòmanse antre nan ou. Stress la li menm, m kapab di w se yon, se yon maladi, stress la se yon, m kapab di w li se yon virus, paske depi ou stresse, depi ou stresse ou, ou, ou, ou, ou sijè a lanmò, ou sijè avèk gwo maladi, nou di e, e, stress lan li menm, li se, li se yon endikap, li ka endikape w, Paske maladi stress lan li menm, li ba, li bay anpil, anpil maladi. Pa egzanp, ou gen dwa ap viv, ou gen dwa ap viv, gen moun ki pa konpran, ki pap konprann ou paske jan ke ou mennen, ou mennen kò ou, Yo ka di ou pa yon moun ki strese, men yon moun ki leve ansanm avèk yon moun ki te konn fè maladi ki rele maladi strès, l ap deja wè moun l ap viv la, moun ki ap viv pre l la, se yon moun ki strese ke li ye. Paske Nou di w ke strès la li menm li pa deklare, li pa deklare menm moman ou strese a. Se tanzantan, tanzantan strès lan li menm l ap devlope nan ou. Se tanzantan l ap devlope nan ou. Ou ka wè yon moun ki te alèz ansanm avèk ou, lè ou strese, l ap deja wè ou se yon moun ki strese. Ou gen yon pwoblèm, l ap wè ou se, w ap wè strès la, l ap deja wè. L ap di, a, tèl moun, ou gen tèl pwoblèm wi. Paske. Gen de pafwa ou konn chita, w ap imajine, ou vrèman lwen, ou vrèman panse lwen, bon gen moun se moun nan ap rele w, ou pa tande paske ou vrèman lwen, strès la pote w ale. Ebyen nou di, strès lan se yon sikatris li ye, lè n di sikatris, nou konnen. Anpil moun konnen sa yo rele sikatris, pafwa ou konn blese, lèw blese, ou konn ale lopital, doktè koud ou, epi mak la toujou rete. Epi de tanzantan wap gade, wap gade kote ou te blese a, e wap gade sikatris la, wap gade mak la, nou di konsa ke strès la se yon sikatris kel ye, se yon maladi kel ye, Li ka mennen w anba tè, pafwa w konn rete, m kwè m te di sa nan yon videyo, ou pa gen kras cheve nan tèt ou. Ou gen dwa wè, ou te gen bèl cheve nan tèt ou, epi w rete, ou rete konsa, ou pou wè cheve ap soti bout pa bout, l ap kase. Se strès la ki fè, ou strese twòp, se li menm ki fè sa. Cheve a ap kase bout pa bout, l ap vide atè. Pafwa menm, menm, menm e, e plim Plim nan devan w wè yo sot tonbe se strès lan ki fè sa. Nou di konsa ke strès la li menm li vrèman danjre paske li se yon endikap li ka endikape w li ka li ka si si si l ka koz lanmè w lanmò w pa gen anyen pa gen maladi ke li pa li pa li pap ka mete nan ou. Ebyen jodi an nou diw ke pou pou maladi strès lan gen gen de gen de medikaman ou ka pran pou li ki medikaman yo ye pa koute moun ki ap diw pa pale ansanm avèk moun ki ap diw konsa gen de bagay ou pa dwe e gen de bagay ou pa dwe fè. Gen de mizik ou pa dwe tande. Se vre m se kretyen, m se kretyèn, gen de mizik ki pa pou mwen, men gen de ti gen de gen de ti fim ki ka fè m ri, fò m gade yo pou ede m e e pou pou ede m ansanm avè maladi strès mwen an. Gen de ti fim, gen de, gen de ti epizòd lè m gade yo yo fè m ri, fò m gade yo mwen menm pou m, pou m, pou maladi strès mwen an ka disparèt. E tande anpil mizik tou ap ede w chase strès ou. Tande anpil mizik ap ede w ansanm avèk maladi strès ou a. Gade fim, se pa vye fim pòno pou gade non pa vre al gade vye fim pòno lè fini pou bay ok gade fim ki ap edo kap fèw ri e gade ti epizòd ou kap kap edew chase strès epi la priye pale ansanm avèk Bondye m kwè sa ap ede w ansanm avèk maladi strès ou an epi jwe ansanm avèk moun toujou Mwen menm pafwa, men sa ke m fè. Pafwa ou mèt wè m rete konsa, m santi m lwen, lwen, lwen, lwen. M pran telefòn mwen, m konnen gen yon moun ki ka di m yon pawòl ki ka fè m ri, ebyen m pran telefòn nan m rele yon moun, epi yon senp ti koze moun nan di m konsa, epi m tonbe ri, epi tout, tout, tout, tout bagay ale. Chèche yon moun ou konnen ou alèz ansanm avèk li, kòmanse bay ti blag, epi moun nan ap ba w ap di w yon koze kanmenm, ap di w ap fè w ri kanmenm. Gen de moun ou genyen, depi yo konnen ou souvan strese, ou tou ou souvan lwen, ebyen moun sa a ap toujou prè, l ap toujou prè pou l ta bò kote w, pou l ta fè w souri, pou l ede w. E yon moun ki pa vlew souri nan viw nou di moun sa pa renmenw. E yon moun ki ansanm avèw swadizan mariw swadizan swadizan madanm ou yo yo sipoze fèw toujou souri nan viw yon moun ki pa vlew e ki pa vlew souri chak e chak jou yon moun ou wè se tanzantan lap fèw fache tanzantan lap lap fè yon seri de bagay moun sa pa renmenw. li pa vle wè ou byen nan vi w moun sa se detwi ke lap detwi w yon moun ou ka ansanm avèl li pa vle w gade ti epizòd ki ap fè w ri ki ap ede w moun sa pa renmen w se detwi ke lap detwi w nou di mizik lan ap ede w anpil ansanm avèk maladi strès nou di ke gade ti videyo Lap ede w anpil ansanm avèk maladi strès ou an, ou menm ki ki gen mari w ke ki gen mari w ki gen ki gen patnè w nou vrèman alèz ebyen nou jwe depi nou nou nou jwe nou jou nou souvan jwe nou souvan ap pale dyalòg ap ri ebyen m e se tande wa tande moun fè maladi strès. Men yon moun tou ki ki lakay ou ki vrèman chak jou lap pètibe ou, chak jou lap fè ou fache, chak jou lap bay yon seri de bagay non. Moun sa li menm li anvayi kè ou ansanm avèk strès. Ou santi ou pa depi moun nan ansanm avè ou gen de reyaksyon lap fè ou santi ou pap viv. E chak sa w pa ta ou pa vle moun nan ap fè l li pa renmen w ebyen nou di w ke e strès lan se yon maladi maladi grav tande mizik e tande mizik ou menm ki gen patnè ou menm ki marye fè bagay la ap ede w anpil fè sèks Bon sitou si ou strese ou gen mari oubyen patnè ou wap fè lanmou epi mari ou konn fè lanmou mari ou ap fè lanmou ansanm avè w nap fè lanmou nap fè bagay nou di ke strès la chase lwen men si pa gen vi de tanzantan wap wè se pwoblèm nou di ke tande sa yo yap vrèman ede w Paske m pa vle pèdi w. Stress lan li menm se yon pwazon ke l ye. Li la pou l detui w, li la pou l elimine w, li la pou l tiye w. Li pa la pou l konstwi. Nou di stress se, stress lan pa la pou l konstwi, se detui li la pou l detui. Ou menm ki strese, tande mizik, gade ti epizòd k ap fè w ri, toujou rele yon moun ou konnen k ap fè w ri, k ap fè w pale, k ap ba w ti blag pou w ri, toujou rele l, konekte ansanm avè l, pale ansanm avè l. L ap ede w, sa ap ede w anpil. Ebyen mes amours se ti videyo sa ke m te pote pou nou. N ap wè ankò nan yon pwochèn videyo.